Gen anpil nan nou ki pral di sa poko jan rive nou. Nou pral pale avèk ou jodi a de yon mo ki trè senp. Gen anpil nan nou ki viktim akoz nou pat rive metrize pè nou, nou pat rive metrize sa ki rele la timidite. E gen lòt tou k ap onèt pou l di yo pa reyisi nan vi yo se paske yo te timid. Ki bò timidite a soti? Jodi a nou pral konnen ki jan ou pral kapab konbat la timidite e ki sa la bib di de timidite. Kisa ou dwe fè pou ke ou libere ou de la timidite? Bonsoir se yon plezi pou n antre lakay ou se zanmi w Isaac Nord gen anpil nan nou ki pèdi pwomosyon nan travay nou nou pèdi gran opòtinite nan lekòl nou ou byen sou yon fòm nou pèdi yon opòtinite gen anpil atis ki ta sipoze sou sèn men akoz yo timid se nan twalèt y ap chante Timidite se yon mo ki soti nan laten ki vle di timidus ki sinifi peureux, craintif ou ki mank dasirans. On moun ki timid, moun sa, map si menm si wèl gen gwo pekto, men anndan moun sa, li pa janm gen fòs. Menm si wè moun sa gen anpil e kouraj lè lap pale, men kant il saji pou fon bagay serye, timidite toujou rann li pa kapab, fèl pa gen konfyans nan tèt li. Yo diw ke timidite a soti nan yon vèb laten ki vle di timere, s ki vle di ankò krent, oubyen avoir peur. On moun. ki gen yon santiman e de krent tout tan, chak sa lap fè kèl ap sote, chak sa lap di li ap ezite, moun sa li gen yon timidite ki egzajere ou menm anraje. Yo di timidite a se yon inibisyon sosyal koze par la peur d'être jugé ou rejeté. Kisa w p konprann de sa? Inibisyon se anpèchman, inibisyon li soti nan vèb inhiber ki vle di bloke, paralize. Ebyen gen anpil nan nou la Men si n ap mache, nou bloke enteryèman, nou gen yon bò nou ki paralize paske nou kite timidite paralize nou. Yo di ke gen plizyè chèchè ki pale de timidite. Yonn nan pi gwo sikològ ki pale de timidite, misye rele Philippe Zimbardo. Misye ekri yon liv, li di konsa, Shyness, what it is, what to do about it, e li eksplike ke timidite a li jwenn sous li nan plizyè pwen. Pa egzanp, nan edikasyon, timidite a gen plizyè sous tankou eksperyans sosyal yo, la peur du jugement e lanviwònman kiltirèl. Misye pale ankò, li fè yon konklizyon li di ke Presque tout le monde a été timide à un moment de sa vie. Menm si w wè moun nan prezidan, menm si w wè nèg la se gwo Nèg la trè elokan, lè lap pale, nèg la trè karismatik, banm di w, gon jou li te timid kanmenm, men il a fallu ke moun sa li te surmonte timidite a. E gen yon lòt psikyat ki rele Aaron T. Beck ki di ke, ki montre ke no panse enfliyans no zemosyon e no konpòteman. Sa ou kite lespri w ap nouri an, se li kap enfliyanse emosyon w. Si nan tèt ou, ou pa kapab, si nan tèt ou ou toujou kwè ou lèd, ou pa prezantab, Ebyen, sa ki nan tèt ou an se li k ap enfliyanse emosyon w. E lòske ou dwe fè yon bagay, ebyen sa yo ap vin pèmèt ou gen anksyete, w ap fè silans byen rapid e ou pral di de bagay ke ou ta sipoze fè, ou kapab fè men timidite ap anpeche w fè l. Si ou pa simonte timidite a, gen anpil opòtinite w ap rate. Gen moun ki pa rive. Gen pwomosyon nan travay yo, se akoz de timidite. Gen moun ki pèdi vwayaj yo akoz de timidite. Gen moun ki pèdi bous detid lekòl yo akoz timidite. Il a fallu que yo te poze yon aksyon, petèt piblikman, oubyen yo te oze fè yon bagay, yo t ap rive benefisye tout sa yo te bezwen. Ban m di w yon ti istwa tou kout. Mwen ki fè m kapab pran yon kamera m ap pale jodi a, se paske yon jou, m pa janm reyalize m te timid, men lòske m t al chante epi m te tonbe devan moun yo. M tonbe. moun yo panse se malkadi m te gen. Lè mèt seremoni an, li panse, m ap di animatè lan, li wè mwen atè a, li panse se m te gen epilipsi, oubyen m te gen yon kriz, m te gen yon bagay kèlkonk. E lè misye wè m lonje men m tousuit, misye rann kont mwen pa gen yon pwoblèm medikal oubyen yon kondisyon medikal, men se paske m te tonbe. Menm mwen m ap chèche kijan m te tonbe a m pa konnen. Pou m byen di w, timidite se yon bagay ki terib li ye. Ann pran yon pèsonaj nan Bib la ki se Moyiz. Bondye rele Moyiz, e lè l rele Moyiz, Moyiz di, Moyiz, Bondye rele l, li di, Je ne sais pas parler facilement. Epi Dye di li menm, M ap fè w vin dirijan pèp Izrayèl la. Yon vèsè kle ou dwe konnen ki pale de latimidite, li se 2 Timote 1 vèsè 7.

Ou pa rann kont ke sa ki ap anpeche w al fè sa ou dwe fè a, se yon espri ki kenbe w, ki ap chèche pou li paralize w. M vin di w ke ou dwe brize tout chèn de timidite. ok gen de moun ki ta sipoze sou yon sèn piblik ki ta sipoze ap chante men se nan twalèt lakay yo ap chante gen nan nou ki ta sipoze ap travay nan radyo men poutan nou tèlman timid nou di humm mwen rayi radyo mwen pa enterese ak radyo e pa vre se paske ou timid ou sipoze oze pou kapab demaske timidite lakay ou. Banm ba w yon ti bagay trè rapid pou w kapab fè. Kòmanse al salye yon moun. Kòmanse antre nan yon ti konvèsasyon senp. Kòmanse ap pran poze yon ti kesyon nan yon gwoup. Kòmanse fè yon bagay ou pa t fè. Kòmanse kanpe devan miwa lakay ou di, mwen pa timid. Mwen pa pè ankò. Mwen bèl gason. Mwen bèl fi. mwen kapab reyisi, m ap rive. E konsa w ap wè, timidite a, gradyèlman oubyen pwogresivman, l ap diminye lakay ou, epi w ap pote viktwa. Yon vèsè ankò m vle pataje avèk ou pou fini. Se nan liv Korentyen an, m kwè nan 2 Korentyen 3 vèsè 17, li di, Or, le Seigneur c'est l'Esprit, la ou est l'Esprit du Seigneur, la est la liberté. Donk moun kap gade video sa ki bezwen yon libète total. M vin diw ke timidite a se pa yon avataj li ye, se pa yon opòtinite o kontrè se regrese timidite ap fèw regrese. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidite men Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Lè w wè sajès, ou wè ke w ap gen konesans, w ap eklere, w ap yon moun ki kapab pran desizyon pou chanje vi w. Ou pa dwe timid ankò. Ke Bondye beni w. Tchaw tchaw.